ki ranpòte dezyèm viktwa li ansanm avèk Bellegarde. Nou pral fè yon ti bat bouch. De sa yo tou. Epi nou genyen U20 Repiblik Dominikèn nan ki elimine fas a Antigwa 1 zewo. Nou pral pale plis de sa. Epi nou pral montre w 11 de depar kotch Pia Sondage te. Li kanpe fas a Surinam, nan ki fason li te kanpe l e pou ki rezon ki jwez ki pat prezan e ki nouvo gadyen nou genyen ki ki prezan kap bay sèvis pou lenstan. Epi se avèk anpil plèzi map pwofite salye chak grenn moun kap gade videyo sa espesyalman fanatik Daslyfoot e fanatik foutbòl nou di w mèsi pou fidelite w anvè Daslyfoot e nap kontinye travay

2 zero pou Ayiti se sou skò sa abit santral la te mete yon bout nan match foutbòl la ki fini ak yon bèl viktwa pou Ayiti sou ekip Surinam nan. Aprè premye mitan te fini vyèj nan tou 2 bò yo, medam yo te redouble efò efò yo pou te fini match la ak yon viktwa pou te ranpòte 3 pwen an. Pwochen randevou a se pou al fas ekip An Giyana epi Repiblik Dominikèn nan pwochen fenèt fifa. Premye match e premye viktwa avèk premye 11 ke kotch Pierre Sondage te kanpe fas Surinam se te pou kòm gadyèn se te Neyla Louissaint epi pou defansè

Se te yon ti pwoblèm enkonvenyan tou piti ki te pèmèt e ke Nerilya pat prezan. Ebyen pou m kapab di w. Ebyen yon fòmasyon Coach Pia te kanpe fas Surinam, se yon fòmasyon de 3, 5, 2. Nan defans lan se 3 epi mitan teren se te 5 jwez epi. pou atakan se te 2 atakan ki te an fas janm te di sou papye ak kèk chwa fonse jan yo te prevwa a, yo prefere Louis Saint nan gòl pase Kaïna César ebyen se konsa piya te demare e. premye match li ansanm avèk 11 de depa sa kote li te bat Surinam 2 buts a 0. Jwez ki te fè gòl pou Ayiti se te Roseline Eloise Saint epi Melchie Dumornay ki te make dezyèm gòl pou Ayiti sou yon penalti kote ke Melchie Dumornay te ap gade ti gadyèn nan epi li di m pral met bagay nan men w ti gadyèn nan k ap tann ke

Yon match ki te vrèman difisil si n te ka gade nan premye mitan kote ke match la te fini 0 0 premye mitan e pa t gen gòl ladan l paske bò kote tou lè 2 ekip yo t ap byen jwe men Sundej ki te byen kanpe. defans li a e nan yon fason kote ke lè mitan teren an pa gen balon an yo vin ranfòse e yo vin ranfòse tankou wap jwenn egzanp Tabita ansanm avèk Josephine ki toujou vin ede Amandine avèk limaj pafwa menm Analisa avèk Deborah konn retounen pou vin ede lòt twa defansè ki dèyè yo. Sa te enpeche Surinam te fè jwèt li li te vle fè a. Ebyen, se te yon sipriz paske te genyen jwez nou panse ki te ka nan 11 sa a ki pa t prezan pou te kapab jwe premye match sa pou 2026 la pou seleksyon nasyonal ayisyèn de foutbòl. Pou mwen, Jennifer Limage. Se te pi bon jwez match la. E se te pi bon jwez. E jwè jwez la kont Surinam, li te jwe yon li te jwe nan yon defans a 3 ak Amandine e. konstan, li te solid epi li te itilize tout eksperyans li avèk anpil siksè. Nou kapab di bravo pou li paske li toujou bay tout sa l genyen pou nasyon an. Felisitasyon avèk Jennifer Limage. ki te pèmèt ke atakan Surinam yo pat ka pèse defans lan pou te al bay gòl. Epi yon lòt kote, n ap pwofite felisite, bat yon ti bwavo pou Neyla Louissaint ki fè premye match li pou Ayiti yè madi swa kont Surinam, yon match kote Grenadye Ayisyèn nan te mouye mayo Pou peyi l, viktwa 2 zero nan premye match li se a felisite kanmenm. Fòk nou ankouraje jwez yo pou yo kapab toujou pote meyè de yo menm pou ka pèmèt ke nou arive genyen koup du mond sa ki pral fèt la. Pierre Sundage ki ap fè fas ak yon gwo defi ak Ayiti. Piasson Deitch gen anpil travay devanl ak ekip nasyonal ayisyèn nan e kotch Syèd la dwe rebati ekip la epi ba li yon nouvo dinamik san l pa konte sèlman sou jwez zetwal Melchie Daelle Dumornay la. Ayiti bezwen yon jwèt ekip solid ak nouvo solisyon ofansif e defansif. Sondaj ap gen pou l travay sou pwofondè ekip la epi devlope nouvo lidè pou l ka fè fas ak defi sa a. Guys dezole si n tande ke vwa onzan paske m gripe anpil. Men m pa ka pase pou m pat fè ti bout video sa pou m pat ka pale sou viktwa e ke Pierre Sondage fè avèk ekip nasyonal ayisyèn kòm premye match li e menm jan ke nou te genyen Gonzalez ki te fèl antrenè kiben an ki te fèl avèk ti mesye yo lotre fwa. Sa vin fè an atandan nou pa kapab felisite staf Federasyon Ayisyèn de Foutbòl la espesyalman Monique e ki fè 2 bèl chwa an atandan paske nou pa ka kouri fin di se bon men pa kont tout chwa ke l fè yo an atandan la ap pote rezilta paske tout antrenè ki prezan yo chak premye match yo dezyèm match e yo fè viktwa n ap swiv pou n wè kòman bagay la prale men se E se son de de de coach ki gen yon eksperyans ki vrèman haut niveau e nap swiv m panse ke la sèl solisyon e nou deside pou nou ale nan final koup du mond epi e pou nou bat pou nou pran trofe a antre lakay nou avèl epi yon lòt kote nou deside genyen volonte chak jou map oblije dil jiskaskel rive nan zòrèy Federasyon Ayisyèn de Foutbòl la e avèk anpil ansyen jwè ki gen volonte e ki vle al aprann e al aprann sak rele antrenè pou kapab defann peyi yo paske nap bezwen e 2 antrenè ki ki diplome, ki gen kalite, ki kapab vin pran tèt ekip nasyonal la pou ke kapab mennen nan koup du mond. Nou pa di se konya men pa kont nou deside ke sa fèt yon jou paske se rèv nou. Pou peyi a e pou foutbòl la a 100 jou avan oubyen kòm se jodi a nou ka di a 90 e 99 jou Avan lansman koup du mond 2026 la, kalifikasyon nou pou mondyal la, premye a depi 1974, depase senp kesyon spò, li touche idantite nou, fyète kolektif nou epi li raple mond lan fòs yon pèp ki pafwa ka bite men jamè tonbe. Nan chak kanpay, nou te toujou kwè talan an te toujou la, pafwa se te yon ti detay ki te manke, yon okazyon ki pa ta pran, yon moman desizif ki te chape. Men, 18 novanm 2025 ki sot pase la a, yon dat ki te deja charye sou do An gwo sinifikasyon nan listwa nou, grenadye nou yo ekri yon nouvo chapit, yon nouvo paj. Yo remèt Ayiti nan pami elit foutbòl mondyal la. 52 lane apre 1974, Retou sa a konfime yon verite klè, talan ayisyen an, rezistans otantik, pare pou enpoze tèt li sou gwo sèn yo. Li rasanble peyi a bò kote yon senbòl pozitif ki pote espwa, jwèt Kont Brezil, Jwe kont Brezil, Mawòk ak Ekòs se pa foli. Se yon opòtinite, yon vitrin pou montre kouraj nou, fè chante nou yo rive byen lwen epi pote koulè nou yo byen wo. Soti nan stad rive devan ekran yo. Soti Ayiti rive nan dyaspora a, n ap vibre ansanm, n ap montre mond lan yon imaj diyite, pasyon ak konpetitivite. Pou 2026, Ayiti pap sèlman prezan, li pral yon istwa pou swiv. Nou pare sou teren an, nan tribin yo ak nan kè nou. Mwen panse ke Se moman pa Ayiti pou n kapab, ann di, libere nan zafè foutbòl, paske m ap mande Bondye fòs ak kouraj pou ke nou kapab pran yon koup di mond kanmenm pami 4 koup di mond nou pral nou genyen ki deja anfas nou. U20 gason e U17 gason yo e U Edisyen eta fi yo e U20 fi yo tou. Fòk nou gen kouraj pou n kapab felisite Federasyon Ayisyèn de Foutbòl la pou chak bèl travay li fè e avèk tout avèk tout antrenè kap byen travay yo avèk staf teknik yo epi jwez yo e jwè yo tou ki ap mouye mayo yo pou peyi yo ki se Ayiti pou pèmèt ke nou pran yon lòt nivo nan zafè foutbòl la paske devan nou la guys mwen ka di nou sa sensèman Repiblik Dominikèn ap soufri nan zile a se nou menm ki devan yo nan zafè foutbòl. U-20 gason yo bò kote Repiblik Dominikèn pèdi 1 a 0 fas Antigwa. Yo elimine nan kous kalifikasyon pou Mondyal U-20 an. ak po JO 2028 yo ebyen se fini pou Repiblik Dominikèn maskilen yo nan zafè foutbòl pou koup du mond sa kap prepare la. Ebyen bò kot medam yo toujou yo toujou an vi paske yo gen pou yo fè fas avèk Ayiti men bò kote mesye yo e e uven yo yo deja bay vag pa gen pale de bagay konsa se nan zafè pelòt yo bon nan zafè foutbòl se me chache kote met kò yo malgre yo gen anpil jwè anpil bon jwè e bon jwez k ap evolye e a a lentènasyonal nan klèb yo men sa pa vle di ke yo ka pran devan nou nan zafè foutbòl, dayè se sa ke nou plante lakay nou. Epi yon lòt kote nou genyen Wolves ranpòte dezyèm, ki ranpòte dezyèm viktwa konsekitif yo nan premye lig la. Yo te bat Liverpool 2 bis a 1 yè madi ki sot pase a la Jean Luckner Bellegarde te jwe 30 minit nan match sa. Ebyen an pa bliye premye viktwa e Wolves e Bellegarde ki te jwe 80 minit ladann epi nan dezyèm viktwa sa ankò Bellegarde ki jwe 30 minit sèlman e viktwa pi rèd. Sa vle di jwè nou an, nimewo 10 ayisyen an fè pati de jwè ki pèmèt ke Wolves ranpòte viktwa. Gen lespwa, gen lespwa sof ke pa gen bòn nouvèl pou Goby, pa gen bòn nouvèl pou mwen kapab di Wilson Isidor, pa gen bòn nouvèl pou Hudson Edouard paske E pa paske gen move nouvèl pou yo, men se paske nou pa tande yo ap byen pase ansanm avèk klèb yo. Ebyen, bò kote Duken Nazon, Bondye te pèmèt ke l te rive an Pari an byen. Tout bagay byen pou jwè an. Li di Bondye mèsi e l remèsye korekipye l yo tou. e l di mèsi a tout fanatik ki t ap ede l priye ki pèmèt ke Bondye retire l devan tou lanmò sa a men kounye a lespri l anpè an Pari e se yon bèl bagay kote ke nou konnen jwè nou an pa manke anpil jou nan mwa mas lan la li gen pou l vin jwe yon match, 2 match amikal pou Ayiti epi pou kontinye jwe match yo k ap vini nan mwad Jwen an. Byen ke sa pral depan de antrenè Seba Semyen, nou pa konnen si l ap titilarize jwè an. Men pa kont, li mèt an dezyèm mitan n ap gen bezwen jwè an paske nou bezwen ranfò, nou pa bezwen yon sèl jwè ki ka jwe. Men pa kont nou bezwen plizyè, se sa kap bon pou nou, nou gade nou wè Brezil gon pakèt jwè kap byen evolye, kap byen pase, sa vle di si yonn pa la, gen lòt kap ka ranplase. Ebyen se sa nap swete ke Bondye fè tout jwè ki genyen volonte ki ka jwe yo, ke yo vini, sak pa vle yo tou, nou pap fòse pèsòn, si Dye avèk nou. Ah kiyès ki ka kont nou? Sa di, ou pou wè, ansanm avèk menm kantite jwè Bondye te pèmèt nou te kalifye yo, e se avèk yo nou ranpòte viktwa koup du mond 2026 la. Mèsi anpil guys, se te Dazlyfoot, pa bliye pataje video a, like li.